Jounen dimanch 7 out 2022 a, nou twouve n nan komisarya Dèlma 33, nan lide pou n al founi je gade sou jounen fòmasyon Fondasyon Twonpèt Matinal ap fè pou plis pase 90 timoun ki twouve yo nan prizon. N ap raple pou n fè w konnen, Fondasyon Twonpèt Matinal genyen kòm prezidan Frè Sony Etienne, ki se animatè vedèt emisyon Twonpèt Matinal, ki pase chak maten sou Radyo Mega 103 pwen 7. Nou avanse, nou konstate fòmasyon an deja kòmanse nan yon sal dokiman an men. Fòmatè yo ap bay eksplikasyon sou fason yo kapab prepare yon likid.

Annatandan, kantite moun ki fè pati delegasyon an divize an plizyè gwoup. Genyen gwoup sa k ap bale, ranmase fatra nan lakou kote prizon timoun yo tabli baz. Yon seri lòt gwoup rete nan travay lidè yo te konfye yo tankou gwoup sila ki responsab pou fè manje pou timoun yo. Yon lòt gwoup responsab pou distribiye kit ijyenik ak kit sanitè. Epi yon lòt gwoup ki responsab pou fè fòmasyon an. Frè Sony Etienne avan menm li priye ak timoun yo epi ba yo tibib pou aprann li pawòl Bondye. ak ba yo radyo pou yo kapab tande emisyon l lan ki se Twonpèt Matinal, ke timoun yo di yo renmen anpil. Te pran lapawòl pou trase pakou l bay timoun yo, mizè, kalamite tout kalte li pase, sòti nan Site Solèy, jan lavi an t ap maltrete l pasi pala. Men li menm, jounen jodi, ki se yon fason pou te sansibilize timoun sa yo epi ba yo konsèy pou yo pa pèdi lespwa. Nou se de jèn ki te konn ap peye ti lekòl mwen. Se mwen menm ki te konn ap bay ti leson pou m peye lekòl mwen. E m leve nan Site Solèy anndan solèy 16, imajine w, kote ke m fwote a tout tip de moun. kap di ki gen zam m te ka m te konn grangou tou m te konn ap soti de site solèy a pye pou ke m al lekòl m konn ap soti site solèy a pye pou m ale lise petyon m te konn ap soti lise site solèy a pye pou m travèse pou m al vizyon kontinantal sa vle di sa m konnen le gou de la mizè m te konn ap pase dèyè asko avèk on bougon mayi nan bouch mwen pou m ap fè wout la. E jodi a, menm moun ke Bondye fè m ye a, sa vle di menm moun ke m ye a, m kwè l, avèk bèl travay sa a ke ekip sistèm penitansye a ap fè bò isi a, sè Micol ap fè a, ekip la, m sèten gen yon travay k ap fèt. Menm jan w ap etidye, w ap aprann. Wi, te gen yon moun ki te itilize w. Ya, gen yon moun ki te itilize w. Piske anpil fwa, n ap atann anpil bagay de Leta. Leta pa asime responsablite l. Anpil fwa n ap atann de bagay de fanmi, de paran, gen anpil fwa papa yo fin fè pitit a manman yo epi yo abandone pitit la. Yo pa pran responsablite l. Lè konsa, ou gaye nan lari a. Tousuit aprè, frè Sony Etienne ak ekip li pral transfòme sant enkarserasyon sa a an sant de priyè. Kote timoun yo te santi nanm yo touche, nou te ka remake anpil t ap priye, ak kèk menm ki te anvi kriye, chante, priye, anpil ladan yo ki te aksepte Jezi kòm Sovè pèsonèl yo. Pou mete yon bout nan priyè a, Frè Sony Etienne pral motive timoun sa yo ak yon kantite deklarasyon pwofetik. Apre, pran grenn pa grenn non chak timoun ki te rive aksepte Jezi kòm Sovè pèsonèl yo, epi remèt yon sètifika a chak timoun sa yo ki te pran fòmasyon an. Pou fini, yo chak pase pran yon kit ijyenik. Frè Sony Etienne pat manke mo pou eksprime satisfaksyon l sou jounen reyalizasyon gwo kokennchenn aktivite sila a, selon li menm ki kwè se yon reyisit. Lè l konnen difikilte ekonomik peyi a ap travèse ak yon to enflasyon 29 pousan. M ka di ke se yon jounen reyisit paske nou pat atann li paske nou fè aktivite a nan yon kontèks trè difisil kote peyi a sou le plan. Finansye, ekonomik, nou wè ke gen yon enflasyon 29 pou san, sa vle di, e moun ki sponsò pwogram nou yo se toujou le gran piblik, se pèp la k toujou fè l, e ki toujou patisipe avèk nou nan tout aktivite nou yo, e bagay la te kòmanse timidman, men ofiramezi moun yo yo kontribye, ou ka wè nou fè ti kit, nou fè ti anvlòp pou n ba yo, nou fè manje pou yo, n ap kite diri pou yo, n ap kite. E pwa nap kite e vyann pou yo pou yo ka fè manje pou yo pandan semèn nan. Jounalis lan diferansye tèt li pa rapò ak yon seri lòt moun ki kwè sèlman nan bay pawòl la, men li menm li pa rete dèyè yon mikwo sèlman pou lap di moun beni men ki kwè fòk li te rive jwenn sila yo ki nan nesesite. Pou koneksyon Twonpèt Matinal sou Radyo Mega, Gwo Radyo a, nou pa nou pa rete dè mikwo sèlman paske nou konnen nou nou se dè jèn, nou konnen ke jèn yo tou yo bezwen tande nou, yo bezwen vizit nou. Nou pa sèlman di moun nan fò l beni, nou rete dè yon mikwo ap di moun nan beni, beni, beni, men fò n vin sou le teren. Twonpèt Matinal li pa sèlman yon emisyon, Men li se yon ministè. Ministè sa a, ebyen li epapiye zèl li tout kote nan tèm de preche, fè evanjelizasyon, ede, sipòte de jèn ki pa ka etidye, nou mete yon lekòl disponib pou yo. Travèse! Travèse!
N ap leve pou di Senyè! Senyè! Travèse! Jean Lamour Jeanty, Kout Je Sou Ayiti.